ki toujou like e ki toujou kite yon bèl ti kòmantè pou Aïcha Aïcha ap diw merci e ou menm ki poko abòne sa wap tann sa wap tann mwen ta swete video sa se rezon ki pwal fèw abòne deja merci ann tande ansanm avèk Aïcha. Video jodi a pap yon video ki telman long ok mes amours video jodi a pap telman long poum komanse video jodi a ki sa li ye se fason pou konpote w lò rive kay yon moun ok e li te met la kay ou tou Li te met lakay ou tou, sa m pral di w lan valab pou tout, ok? Bref, euh, pou m kòmanse, ou menm ki gen abitid ale kòmsi, ki sòti al wè yon zanmi, al wè yon fanmi, Al wè nenpòt moun ke ou byen ansanm avèk li an, ke ou gen yon, nenpòt moun ou konn al lakay li, ok? Lè w rive ka moun sa, premyèman ou sipoze frape, ok? Ou sipoze frape, nenpòt sa moun nan te ye pou ou an, ok? Ou sipoze frape. Pa lapèn pou just rantre anndan kay moun nan san frape, non. Entèdi. ou sipoze frape dabò e ke moun nan li menm pou l otorize w rantre. Ok? E apre, lò fin rantre an dan sa, an dan ka moun nan, pa just parèt pou chita. Non, entèdi. Toutan ke moun nan pa bò chèz pou chita, pa chita. Ok? Ou te mèt te vin fè 2 zèd tan ansanm avèk moun sa li pa ofri w chèz wap fè 2 zèd tan kanpe ok wap fè 2 zèd tan kanpe pa chita sil te vle w chita li tap baw chèz ok sil te vle w chita li tap baw chèz li pa baw chèz just ret kanpe lè w fin fè sa wap fè si w tap fè inèd de tan 2 zèd tan tou wap rezime l an inèd de tan edmi wal lakay ou ok men pa chita. Apre, lè w rive kay moun sa, li bò asal, ou rete nan asal. Li bò chanm, ou al nan chanm. Pa di moun nan rive, ou wè li bò nan asal, ou menm ou gentan rantre nan chanm. Non, sa se mank de edikasyon. Sa se mal elve. Li bò asal, ou sipoze rete nan asal. Ok? Twazyèmman, lè w rive ka moun sa, ou rantre, ou rantre nan chanm moun sa, pa just parèt, ou lage deyò, bou, sou kabann nan. E pa tout moun ki renmen moun chita sou kabann yo. Ok? Fò n pa inyore sa. E pa tout moun ki renmen moun chita sou kabann yo. Gen moun non kapab fè l sa l pa di w anyen, men pa panse sa fè l byen. Li gendwa pa di w anyen. Men sa pa sa pa fè l byen. Mwen menm m pa viv nan ipokrizi ansanm avèk yon moun. Yon moun fè m yon bagay kareman, li pa fè m byen, m ap di w li pa fè m byen. Ok? Poutèt si m pa di w sa, dezyèm fwa moun nan ap vini, l ap just parèt li chita paske w pa t di l li pa fè w byen, l ap toujou konnen sa l fè a pa anyen, l ap just parèt ankò l chita. Piske ou di l, a m pa renmen sa non, m pa tèlman renmen lè moun chita sou swa sou pwent kabann mwen, paske nòmalman lò chit plede chita sou pwent kabann nan l pa fè sans. Paske Pèz lan vin fè kabann nan vin defòme ok. Si w chita nan mitan kabann nan ok men w kot kabann nan li vin fè l defòme. Nan sans sa a li pa bèl vrèman. Li pa bèl. Men ou menm pou w pa pran wont sa a kòmsi lè moun nan ap obsève w, ou just tou konn sa lakay ou ok. Bondye. Ou just tou konn sa lakay ou. Piga w just parèt pou w al chita sou kabann moun nan. Kabann moun nan pa chèz. Ni ou menm jèn fi Lè nou rive ka yon moun, e pa just parèt pou blayi sou kabann. Ou pa poul. Ok? Ou pa poul. Pa just parèt ou blayi. Sitou lè nan ka gason. Pa annik parèt nou blayi. Nou pa poul, sa se bagay pou poul fè e poul ki renmen bly ok nou pa poul Jere kò nou ok sipòte jenès nou Jere jenès nou jan yo di bagay la pa just parèt pou nou bly ok Nou vin ka yon moun nou wè tout moun ap danse sou yon sèl pye Nou danse sou yon sèl pye. Pa wè moun nan ap mache, ap danse sou yon sèl pye pou nou menm nou gentan sou nenpòt 100 pye. Non! Nou pa posede 100 pye. Nou posede 2 pye. Nou wè moun nan sou 2 pye, nou wè moun nan sou yon sèl pye, n ap rete sou li. Nou pa gen pou n depase moun nan, pou n sipase pou n gentan sou 100 pye. Non ok. E ankò sam te gen poum te di nou mes amours. Lè nou rive kay yon moun please si tout fwa moun nan fè yon bagay pou nou pou manje li ofri nou si nou pa menm kilè nou pa manjel lakay nou pa kòmsi di moun nan sa yon fason ki pou fè moun nan santi l mal. Ann pran egzanp, ou pa manje maymoulen lakay ou. Ou rive ka moun nan se maymoulen an li genyen, li ofri w maymoulen. Imajine w, tout moun lakay li ap manje maymoulen an, ou vin lakay li, li ofri w maymoulen an. Ou di, ah, m pa manje maymoulen non. Lè m lakay mwen m pa manje maymoulen. Non, maymoulen an pa pwazon l ye. Ou gen dwa manje li pa ret ou byen. Osea ou gen dwa, oubyen ou gen dwa pa manje l ditou. Ok, ou gen dwa pa manje l ditou. Men, lè w ansanm avèk, lè w lakay moun nan, moun nan ofri w li an, pa di l li yon fason ki pou rann moun nan mal. Ou kapab di, A, m fèk sot pran bagay lakay lan, e, e, w a ban mwen, w a ofri m yon lòt fwa. Ok, lè sa moun nan ap kòmsi santi l plizoumwen. konfòtab ok oubyen ou kapab dil yon lòt fason ou kapab di li pa fatige w non ou pa bezwen fatige w e yon lòt fwa map manje ansanm avèk ou m pa tèlman santi m an mezi pou m manje kounya paske m sot fèk sot fè yon bagay lakay la la m bay yon bagay konsa ok men dèke w di moun nan an M pa manje maymoulen non oubyen m pa m pa m pa fè tèl bagay lakay mwen non men moun nan ka manje l la l pa bèt ok li pa bèt ou gen dwa pa manje l pa gen yon obligasyon pou di fò w manje tout bagay ou gen dwa pa manje l lè w manje l tou ou gen dwa pa rete w byen ok Mo kapab di moun nan sa yon fason pou li menm pou l santi l byen. Ok? Dè ke ou di moun, gen de, gen de fason ou di yon moun yon bagay, l ap santi l byen. E gen de fason tou ou di moun yon bagay, ou vin santi l mal. Ok? Li gen dwa pa di w anyen, men li menm, nan li menm, li santi l vrèman mal, vrèman mal, vrèman mal. Tanpri, mes amours, evite sa. Ok? Evite rann yon moun mal sou konsyans ou. ok evite sa rann yon moun mal rann yon moun pa alèz sou konsyans nou ok mwen priye nou an gras tanpri mes amours lè nou fin gad videyo a ale nan kòmantè lan ok e pou nou map travay ale nan kòmantè lan dim ki videyo nou ta renmen m fè pou nou Si ou rive la nan pati videyo a, ekri nan kòmantè yo, di m ki videyo mwen ta renmen, nou ta renmen mwen fè pou nou please. Ok? M konnen ou pap gad tout videyo a, men ou menm ki rive nan pati sa, kite yon kòmantè, di m ki videyo nou ta renmen mwen fè. Bye mes amours je vous aime pa bliye abòne pataje kite yon bèl ti kòmantè pou mwen like ok mes amours pa bliye Aïcha renmen nou e m konnen nou renmen Aïcha one love.